Salut salut mes frères et sœurs non mwen se Sandra bienvenue nan konprann pawòl la Jodi a nou pral pale de liv Esther istwa Esther se yonn nan istwa ki nan bib la ki trè entèresan istwa sa pwouve ke Bondye aji nan lavi nou nan Amazing Ways, san nou pa menm konnen sa. Istwa sa a se yon istwa pandan Juif yo te ann egzil around ane 470 avan Jezi Kris, kote ke Babilòn t defeat yo e yo te ann egzil sou pwòp tè yo, e mete yo an esklavaj. Men pita Babylonian yo t defeated pa pèp Pèz yo, kounyeya Jwif yo vin anba direksyon wa Pèz la. E se la a istwa Estè a kòmanse. Bagay ki plis atire atansyon nou nan liv sa, sè ke otè a pa janm mansyone non Bondye menm yon fwa pandan tout liv la. Liveste a kòmanse avèk wa Asyeris ki se te wa nan peyi Pèz. Istwa te kòmanse avèk yon bankè pou tout chèf ak tout moun k ap sèvi wa nan gouvènman. Tout gouvènè nan tout pwovens yo te la. Pandan 187 jou, wa t ap montre tout bagay ke li te posede nan palè l e kòman li rich. Apre sa, w a vin fè yon gwo fèt ki dire sèt jou kote tout moun te envite. Larèn Vachti, ki se te madan wa Asyeris, ki t ap resevwa tout medam yo anndan palè a, she was so beautiful, e nan dènye jou fèt la, apre anpil bwason t ap koule, wa te sou, E li te bezwen chowòf rèn nan pandan tout chèf yo te la. Li te voye tout mesye de konfyans li yo pou al chèche Vashti. Men guess what? Vashti te refize ale. Lè wa te tande sa, li te fache e li te voye chèche tout konseye li yo. Tout mesye yo te fache e yo te di. Sa se yon derespektan. Si rèn nan ka dezobeyi w konsa, tout fanm nan wayòm nan p ap respekte mari yo. Apre sa, wa dakò a konseye yo epi li fayè rèn nan. Pou ranplase Vashti, wa a te fè yon parad kote tout medam ki nan rejyon an te envite. Epi se la a, wa Asyeris pral chwazi Esther kòm madanm li. E wa Asyeris te renmen Estè anpil. Estè se te yon Juif. Bon non Juif Estè se te Adasa, ke yo te vin chanje l. Men pèsonn moun pa t konn sa. Se te yon òfelin ki te leve pa kouzen l Madoche. Estè was very beautiful e Bondye te avèk Estè. She was a graceful woman. Lè Estè rive nan palè a, Tout moun renmen l e li jwenn favè nan mitan tout sèvitè yo, e wa a te chwazi Esther pou l vin rèn. Pandan ke yo t ap mennen tout jèn fi yo ba wa a, Madoche ki se kouzen Esther te chita bò pòtay palè a epi li tande De nan sèvitè wa a ki te fache avèk wa a t ap fè konplo pou yo ka tiye wa a. Madoche ki tande sa, kouri al pote nouvèl la ba rèn Estè, ki di wa sa, e rapidman yo te arete mesye yo e yo pann yo. Kèk tan apre, Madoche vin nan pwoblèm avèk Aman, ki se te chèf sou tout lòt chèf yo, Nan peyi a, apre wa. Aman se te pitit Amedata, fanmi wa Agat. Wa a te pase lòd se pou tout moun, anplwaye, gouvènman, mete ajenou bese tèt yo jouk atè devan Aman pou ba l respè l. Men tout anplwaye yo te fè sa, eksèp Madoche, Piske se yon Jwif li ye. Li refize mete ajenou devan Aman. Lè Aman vin tande sa e li vin konnen ke Madoche se Jwif li ye, Aman di l ap fè tout Jwif yo peye sa, pa sèlman Madoche. Aman pral aranje pou tiye tout Jwif k ap viv nan peyi wa Asyeris la. Kounyeya, sa Aman fè, l al pale avèk wa, Li di gen yon ras moun k ap viv nan peyi a ki pa vle mache e obeyi avèk lòd e prensip ou ba yo e Aman di fòk wa a ta fè yon bagay avèk sa e li pwopoze ke li ka ranmase tout kay yo avèk tout sa yo posede. Lè wa tande sa, li di Aman, Mwen ba ou pèp sa, fè sa ou vle avèk yo. Apre sa, se konsa piblikasyon an vin fèt, wa Asyeris, ki òdone pou trèzyèm jou mwa Ada rive nan yon sèl jou pou yo tiye tout Juif yo, masakre yo e pran tout byen yo. Piblikasyon sa a te ale nan tout pwovens, tout peyi ki anba gouvènman wa Asiris la. Lè Madoche vin tande sa, Li voye enfòmasyon an bay Estè epi li soupliye Estè pou l apwoche wa pou l ka chanje lide l. Men Estè ki te konnen lalwa, konnen ke li pa ka antre e pèsonn moun pa ka antre nan lakou wa si se pa wa ki voye chache w. Si w fè sa, y ap tiye w. Madoche voye mesaj bak bay Estè kote li di, Pa panse ke paske ou rèn e w ap viv nan palè wa, ou epanye de sa ki gen pou fèt la. Men Esther te vrèman toumante ak nouvèl sa a, so Esther deside pou l voye di Madoche ke se pou tout Jwif yo ki nan vil Sous la jene. N ap fè twa jou, twa nwit san manje, san bwè. E li menm ak sèvant li yo ap fè menm bagay la. Apre sa, m a deside pou m apwoche wa, si yo tiye m, yo tiye m, paske sa kont lalwa. Men wa Asyeris, te renmen Esther anpil. Lè li wè l, wa leve baton an pou l ba l pèmisyon pou Esther antre, e wa mande Esther, Kisa ou bezwen, larèn Esther? Esther mande, Si sa fè wa plezi, mwen ta renmen wa vini avèk Aman nan yon fèt m ap fè pou lakay mwen aswè a. Wa te trè kontan pou l patisipe nan fèt la, so wa avèk Aman, te ale nan fèt la, e pandan yo t ap rejwi, wa mande Estè, Kisa menm ou bezwen? Tout sa ou mande m, w ap jwenn li, menm si se mwatye nan wayòm nan, m ap ba ou li. Estè reponn, li di, Si wa kontan avè m, e sa fè wa plezi, m ap envite ou avèk Aman nan yon fèt ankò demen ke m ap fè pou wa ak Aman, aprè sa mon wa, Map diw sam bezwen an. Nan menm sware lè yo prale Amar wè Madoche nan baryè a li vin move e sonje ke Madoche refize ajenou devanl Amar al lakay li e lè li rive lap diskite sou dosye Madoche e jwif yo e madan Amar te avèl tou tout zanmi Amar yo vini avèk yon ide pou kanpe yon poto 75 pye nan lakou Aman, epi, wa mande wa pèmisyon pou w pann Madoche nan poto a. Aman te renmen ide a, e sa li te fè, li kanpe poto a nan lakou lakay li. Menm jou swa sa a, wa pa t ka dòmi, e wa mande pou pote achiv gouvènman kote yo ekri tout bagay ki te pase nan peyi a nan tan lontan. E se konsa gen yon pati kote yo te rakonte kijan Madoche te dekouvri konplo 2 de sèvitè wa t ap monte pou asasine wa. E se lè sa a wa di, Kisa nou te fè pou Madoche pou sove li te sove vi m? Sèvitè a reponn, Anyen ditou, majeste. Toutswit, Wa fè apèl a Aman, e wa mande Aman, Ki sa pou m ta fè pou yon moun ke mwen ta vle onore oubyen remèsye pou sa l fè pou mwen? Aman ki te panse se te de li wa t ap pale, li reponn wa, Fè yo pran yon bèl rad ou konn mete, pote l ba moun sa a, pran cheval ou konn monte a, epi mete kouwòn ou sou tèt li, pran yonn nan sèvitè w yo, fè li abiye moun nan epi la pwomennen nan tout lavil la sou plas piblik la pou tout moun ka wè kòman wa a remèsye moun pou sèvis yo. Wa wè se te yon bòn ide, li di Aman, Kouri al pran rad la ak cheval la epi w a fè tout sa yo ou di la pou Madoche, nonm Juif la. Apre sa, Aman pran Madoche e li fè tout sa ke li te sijere wa pou fè pou moun sa a. Epi Aman parad cheval la nan tout vil la pou l ap di, Men kòman wa onore moun pou sèvis yo. Aman te santi li imilye. Soon later, se te dezyèm fèt ke Larèn Esther te envite wa avèk Aman. Pandan yo nan fèt la ap enjoy yo, wa mande Esther menm jan li te mande l nan premye jou fèt la, Di m sa ou vle, Mabaoli. Epi, Estè di, Si wa kontan avè m, si se plezi li pou li ban mwen sa m vle a, tanpri, sove lavi m ansanm ak lavi pèp mwen an, paske mwen se yon Juif. Lè wa a tande sa, li fache e li mande larèn Estè, Ki moun ki oze gen ide fè bagay konsa? Kote moun nan? Estè reponn wa a, Se aman. Apre sa, tout sèvitè de konfyans yo te gentan kouvri tèt Aman, e yonn nan yo di, Aman te gentan menm kanpe poto nan lakou li pou pann Madoche ki te sove lavi wa a, e se konsa wa pase lòd pou pann Aman nan poto ke li te fè yo prepare pou l te pann Madoche. E se konsa. Aman te egzekite, e se lè sa Estè vin soupliye nan pye wa pou l ka revoke lòd Aman te pase pou tiye tout Jwif yo, men wa te di Estè, Lòd la pap ka revoke, paske selon lalwa, depi wa pase yon dekrè oubyen yon lòd piblik, li pa ka revoke l. Men wa te gen yon solisyon pou Estè ak Madoche. Te ekri yon lèt kote pou yo voye nan tout pwovens yo ak sinyati wa nan lèt la. Nenpòt moun nan lòt nasyon ki atake Jwif yo, yo gen pèmisyon pou koresponn avèk yo, goumen avèk yo, masakre yo ak tout fanmi yo e pran tout sa yo genyen. E se pou yo konsidere lèt la nan tout pwovens yo kòm yon lwa. Men lè trèzyèm jou nan douzyèm mwa vin rive, sa pou lòt nasyon yo te fè Juif yo, se Juif yo ki te fè yo. Juif yo masakre tout moun ki te vin atake yo. Anviwon senksan moun nan lavil Sous te mouri nan trèzyèm jou a, pami lèkèl dis pitit Aman yo te ladan l, e nan katòzyèm jou, plis edmi Juif. yo te mouri, ki te egal a swasantkenz mil edmi Juif yo, e se konsa Madoche te vin sèl chèf apre wa a. Epi wa a te ba Madoche bag li te bay Aman. Se fen istwa Estè la. Mèsi pou tout moun ki t ap suiv nou. Nou ka kite kòmantè, or comments, abone, or subscribe. Pataje or share e pa bliye click on the bell for notification se te zanmi nou Sandra au revoir à la prochaine.